Oh cheri, yon bagay ki grav, sak pase cheri, ou gen yon moun ki mouri an lakay ou an deyò?
M pa gen moun mouri non. Pale avè m cheri, pale avè m cheri. Jan m wè bagay yo ye la, m ap oblije tounen an deyò wi. Oh!
Sa w ap di konsa, e mwen menm kote w ap lage m? Gad yon batay m ap mennen konsa cheri, epi si w di m ou leve w ale, e mwen menm kote w lage m? Li pa p bon cheri, li pa p bon, li pa p bon. Kisa w santi, sa w fè w, sa w fè w lakay la pandansetan m te vire ale a, yo fè yon bagay ki mal? Bebe,
maten an lè w te fin soti a, manman w te soti. Apre manman w antre. Manman w ban m de kalòt bebe.

Tande a pitit. O, m tande moun yo vin lakay mwen, yo gen twa jou, y ap chèche Rebeka, yo pa ka jwenn li. O, se lakay mwen Rebeka konn vini, Rebeka konn vin lakay mwen, fèmen ak pitit mwen, pou m bay Rebeka. Yon pakèt pawòl anpil, ata menm manda. M wè yo kite papye, yo kite bagay. M pa okipe yo, paske Rebeka pa konn vin lakay mwen. Rebecca pase lakay la pandan 2 fwa. Premye fwa Rebecca pase a, sa gen m kwè 15 jou. Dezyèm fwa a ankò li pase lakay la konsènan m tande l te vin kote Sonio, ti gason m nan. Wi. Li te vin kote l, m tande li te di l li renmen l, sesi se sela, yon pakèt kwèdèk. Se vre, m konnen. Rebeka s on bon timoun, m renmen l pou pitit mwen an. Men Rebeka pa konn mache lakay mwen. Okontrè se mwen k te di Rebeka pou l fè efò pou l vin lakay la pi dri pou nou ka pale paske se pou yon timoun ki renmen mache vin lakay mwen. Yo di se lakay mwen l ye. Sa w di m la cheri? Manman bo kalòt an pandan m soti la manman gentan vin la li fè chòk avanl nan lal bo kalòt manman ki gentan rive nan tout nivo sa. Fè ou jwenn mwen la bebe. Manman di li tap pase nan biznis lan Pou l t al pran kòb pou l te peye m. Cheri, men sa m ap di w. Pa enkyete w. Kòm manman m di konsa, li pral pran kòb nan biznis la demen se vre pou fè w ale. W ap soti, m ap tou soti ansanm avèk ou. Pa enkyete w. Afè ou di m ou pral andeyò a, mwen m p ap kite w al andeyò cheri. Manman m ap mete w deyò pou 1, mwen m ap tou soti pou 2, pye pou pye dèyè w. M pral lwe yon kay m mete w. Epi lè sa a, n ap tou fè afè nou kounye a. Konprann? Pa enkyete w. Si w ale, depi wè w ale la, mwen menm kote w voye m. Voye m nan dlo. W ap wè la a, m ap goumen ansanm avèk manman m, manman m anpil la. M ap goumen avè w anpil, ni manman m ni papa m. M ap goumen avè w anpil, se poutèt ou menm. Men si w ale, ou lage m nan batay la pou kont mwen kounye a la. Kounye a yo menm ankò yo pral pase m anba, yo pral, kòman yo pral, kòman m ta di sa? Yo pral joure m kounye a la plis. Yo pral pase m nan betiz kounye a la. Konprann? M ap di konsa men moun mwen renmen, men moun mwen renmen an, men mwen men la vire do l ale. Cheri banm zo bay, ou pa fè wonn kont. Si tout fwa ou renmen an m ta vini di w men kòb la. Pran afè w mete w deyò, mwen menm tou m ap tou ranje matenn. Demen antre la m ap tou ranje malèt mwen. Depi bo w soti pou 1 m tou trennen malèt mwen tou m soti dèyè w. Antouka, m ap tann yo paske m tande yo te vin kote m yo pa jwenn mwen. Map tann yo pou m konn sa yap dim paske e granmoun mwen ye m pa tap janm al pran yon jèn fi pou m fèmen lap fè 3 jou lakay mwen san granmoun li pa konnen se vre jèn fi a gen laj men tout bagay si yon bagay ap fèt se a disiplin se a lòd.

E pa renmen m pa renmen yo. Ou konn bagay yo. M pa vle mete w nan divizyon avèk fanmi w. Sa k nesesè pou mwen an, m ap oblije tounen andeyò, paske se la m t ap viv. Mwen pa gen de chwa pou m ankò.
Kèt. Cheri ou vrèman deranje m nan moman sa la. Wè la, kite sèn sa non menm cheri, pa bay tèt ou pwoblèm. M pral antre nan chanm mwen la, m pral fè yon ti repoze m epi apresa m pral pale avèk manmi m trè sevè. M pral pwopòz m fache avè l jiskaske pou m ka jwenn otorizasyon mwen menm lè l mete w deyò pou m ka soti tou. Antouka cheri, pa bay tèt ou pwoblèm. Ou mèt repoze w, m ap antre nan chanm nan. M pral pale avèk manmi. M pral achte nan bouch li pou m konn kisa l ap di m. Epi depi wèl baw kòb la Li di w pran malèt ou pran malèt ou epi mwen wap wè map pran malèt pam nan tou map trenen l dèyè m soti mal ansanm avèw map vini cheri m mete bozo m.
Bebe m pa vle pou al nan divizyon avèk manman m non pou tèt mwen menm non pa yo chanje se lakay ou map travay m pap vin met divizyon ansanm avèk paran w map oblije ale. Ay m pap ka sipòte vre wè manmanw tèlman banm de kalòt la menm machwèm ap fèm mal menm tout tèt mwen ap fèm mal bebe m pap ka pran sa vre map oblije ale pa gen le chwa bebe. Ou renmenm se vre m renmen w men. M pa prete. Wè tout sa vini se kaka wap pale yo di a banm sèm nan jodi a jodi a fè 3 jou depiw fèmen anndan lakay ou avèk avèk nèg ou alò pa vle banm l oh madam kote ou jwenn a pawòl sa wap dim nan gade madam efase w devanm nan tande m fèmen m fèmen je zanm ou ap fèm depale.

M kwaze a Rebecca 2 fwa. Semèn pase m kwaze avè l. Okontrè m pale avè l nan lari. Dezyèm fwa a yo di li vle vin lakay la l pat jwenn li. Men apre sa m pa wè Rebecca ankò. Ou pa e ou pèl dèyèl lakay la ou di mwen ou pa ou pa wè Rebecca ankò. Ey madanm konprann ou. Ey al banm Rebecca al banm Rebecca. Ey gade madanm konprann ou tande. Kotem jwenn avèk Rebecca sa k lakay mwen an. Rebecca konnen pwal banm Rebecca jodia. Enben vin bat mwen si w kapab vin bat mwen.

Sa m dwe fè la menm? Ok, m pral rele Esther pou m ta pale ansanm avè l paske si m pa pale avè Esther l pap ban m non. Paske m pa gen lòt chwa la pou m fè e jan m tande vèsyon ti nèg la la si m pa pran sa oserye l pap ban m non.

Se jis pou nou ta fè ti balabla. M ap tande w cheri.
Se de sèl mwen m bezwen pale avè w. M ap tande w. Paske ou genlè konnen se nou menm ki granmoun. E jan misye esplike m bagay yo, bagay yo vrèman dwòl.

Ou konn sa k pase Chal? Se paske m griyen dan avè w twòp. Ou pa ka gen yon sèl grenn pitit pou w pran l, pou w aksepte pou l plase avèk yon bòn. Mwen menm m te konnen se avèk yon gason m te ye. Kòm m wè se yon bakoul ou ye, m pa ann ak avè w ankò. Epi depi jodi a pran kabann ou. Mwen menm m ap nan kabann pa m. Paske si w fin fè edikasyon yon timoun, ou voye l lekòl, ou fè tout bagay pou li, l al nan inivèsite, ou ba l tout sa l gen bezwen. Pou se yon bòn k ap travay lakay ou pou l aksepte, ou dakò avè l. Ou pa moun pou moun nan griyen davo. Antouka, m pa griyen m ap di avè w, fè sa w vle, ni ou menm, ni Sony w la. Men yon sèl bagay, dènye jou pou bòn nan rete. Tan bòn sa pa soti isi a, pa vin manyen m de swa. Oh, cheri. M fini a sa m di a.
M sezi ak sa w di a. Ou tande menm wi.
Non bebe, e poukisa, poukisa w detonne m konsa? Paske ou pa pran wòl antanke yon papa. Pou pitit mwen mawon bòn ou dakò Ki jan de moun ou ye Charly? Bebe, m pat janm ba w sa non. M regrèt m te marye avè w. Bebe, konsa ou reyaji menm? Kòman ou te vle m reyaji? Kòman ou te vle m reyaji? Ou pa pran wòl an papa menm non Charly. M pat konnen w te gen sans sa lakay ou non. E sak pase w, sak pase w menm di m? Ebyen yon jou pou sa.
E ok, a kiyès pou m pale anndan kalè, se pa avè w? W ap pale a bòn nan, paske se bòn nan ou bay plas isi a. Men bebe, ban m di w byen, ou gentan konnen si ou met bòn nan deyò, Sonio soti kite kay la, w ap remèt mwen pitit mwen. Sa m pral fè pou ou? Sonio yon bebe li ye? Sonio pa bebe, men si se ou k lakoz li kite kay la, w ap remèt mwen pitit mwen. M regrèt m te marye avè w. Bebe, sa pa rive jiske la. Ok, sa pa rive jiske la, m panse ke ou kapab konprann. Lanmou ka mennen w kenpòt kote. Mwen menm m chwazi konprann li. M panse w kapab konprann tout sa m wè nou parapò. Cheri, swa dim yo youn pa enterese m. Men sa k nan tèt ou cheri?
Yon sèl bagay ou gen 2 opsyon. Se swa bòn nan kite kay la, relasyon li menm ansanm avèk Sonio a gate, oswa ou menm ou fè sa w ap fè a. Epi wè, depi jodi a, pran kabann nan. Pa touche m sou kabann nan. Ou tande sa m di w byen? Tout sa ladan Wap tou. manje, wap bwè se vre w map lave rad ou mwen avan nou fini. M rele w pou nou jis pale, pou nou jere tout bagay epi konsa ou oblije reponn mwen? Cheri m pa gen ni 2, ni 3 opsyon m fini a sa m di w la. Ah bebe.
Vini cheri pou nou pale, men kisa k pase w?

Te vin la pou n fè ti pale. M mèt kenpe strès. Sonyo k ap touye m lakay la ti.
Hum! Kòman madanm Sonyo ap touye w la? Nan ki sa madanm? Esplike m non!
Oh! Ou konn ti fanm k ap travay lakay la? Wi, m konnen.
Li bagay sim ta di w yo wap fè kè. Manou ti santi kri ti san benyen an ki fè tout ande yo a.
Apa li genlè rele andeyò li fè fanmi l boule maji. Sa vèlsonn yo renmen.
Bon. Ah vèlson yo renmen. Wi bòn, bòn kap travay lakay li, li menm ki fanm li. E ou menm kisa w di nan bagay sa. Sou fyèl mwen plis pase.